Mòde mesye pnh yo ebyen pandan wikenn nan la spesyalman nan latibonit ebyen gen kouri tout bon medam mesye souvan nou konn ap di nou menm pèsonèlman nou pa la pou nou fè pwomosyon pou kesyon bandi kap tonbe ou pa men lapolis deside met pyel atè tout bon la pandan tout wikenn nan la jodi dimanch la ankò nou kapab wè nèg kokorat san ras yo Ebyen yo ap pran anpil anpil anpil frap depi maten pou pa di depi yè samdi a Pradel gen koze gen anpil nèg ki absan la gen anpil nèg ki pa prezan Pradel nap salye w puiske kokorat san ras la ap E peyi dayiti ebyen fòk nou di w ke depi maten la ebyen lapolis yon lòt fwa ankò e ki yo menm ki sanse ap travay ebyen fòs lòd yo arive debloke yon pati nan wout ebyen lakwa peris epi ranfòse dispozitif sekirite yo nan zòn Kafou Machan, Latibonit, jodi dimanch 24 me 2026 la. Lapolis Nasyonal Dayiti enfòme popilasyon an gen yon operasyon sekirite ak ak retire barikad ki te mennen pandan lannwit 22 pou rive 23 me 2026 nan zòn Kafou Machan ak anviwon li yo. Ebyen nan kad operasyon sa a gen plizyè inite espesyalize ki te jwenn sipò inite ki ap itilize machin blende pnh yo te fè patwouy san rete ansanm ak dwòn siveyans ebyen pou ranfòse kontwòl sou zòn nan epi anpeche mouvman gwoup teworis ame yo ebyen yon lòt bò fòs lòd yo pran zòn Rigo an direksyon espas yo rele pwen wouj Ebyen, se la ke se yon zòn estratejik kote ke endividi ame yo konn opere. A senkè uit nan maten, ajan inite espesyalize yo te arive retounen ebyen sou pwen kontwòl ki nan Kafou Machan apre yo te fin sekirize perimèt la. Gen plizyè barikad ki te arive bloke wout ebyen devan zòn kokorat san ras yo ebyen pou kounye a 2 barikad ki te nan Kwa Peris yo deja retire nèt. E n ap di ke Jimmy, ebyen fòs lòd yo rete mobilize pou kontinye operasyon an, espesyalman pou retire gwo barikad ki fèt ak pye bwa epi konsolide zòn sa yo. Ebyen Polis Nasyonal Dayiti a renouvle detèminasyon l pou kontinye konbat gwoup kriminèl ame yo epi retabli lòd ak lapè sou teritwa nasyonal la. Ebyen fòs lòd yo debloke yon pati nan wout Kwaperis epi ranfòse dispozitif ebyen sekirite yo nan zòn kafou machan. Ebyen fòk nou di w ke ebyen e Jimmy ebyen imaj sa a se wout latibonit la ki arive ebyen debloke ebyen se li menm ke nou pral gen chans pou n kapab gade pou n wè Ebyen kòman ke yo te arive ebyen debloke wout la? Ebyen nap di ke se yon wout depi plizyè ebyen mwa, ane, ebyen nap di ke se bandi kokorat san ras yo ki te okipe li. Ebyen jodi dimanch la ebyen li te midi 50 ebyen nan operasyon kap mennen nan lakwa Peris ebyen se ta sanble gen zam ki sezi ebyen menm bwa nan men yon bwa dwat ebyen gang Bendji nan Estè. Ebyen nap di ke Jan ke n ap gade la Jimmy, ebyen se operasyon yo anjen lou kote ke lapolis nasyonal Dayiti ki ap montre la e kote ke yo menm yo sanse ap debleye wout sa e yon wout ke nou menm nou gen plis ke 4, 5 an nou pa janm pase ladann paske n konnen ke se bandi yo ki yo menm ki te fè pòs peyaj yo, se yo menm ki te okipe zòn nan. Ebyen ann pran yon ti gade imaj la ebyen moun ki konn Latibonit ebyen pou nou wè Kòman ke ebyen lapolis li menm se pa manti se pa blòf kote ke yap travay ebyen sou wout la ann gade imaj sa yo. Sa se imaj sa yo ke nap gade la kounya la bon bon pou lenstan m panse ke si sa fè plis ke 4 prèske 4 5 an popilasyon pat gen aksè pou pase sou wout la jan nap gade nan imaj la ke efektivman nou kapab wè lapolis debloke wout la men kounya la vrè kesyon an medam mesye E jan nou toujou di l, jan de operasyon sa yo, se pa senpleman travay lapolis. Bò kote lame dayiti nèg yo ta dwe sou lè lye tou pwobableman. Men kounya la, èske efektivman, èske y ap konsève wout lan, èske y ap kenbe zòn sa yo ke nou wè ke yo aki la e pradèl, èske touswit apre menm bandi sa yo pa pral retounen Paske malerezman nou wè se sak souvan rive, eske omwen mesye sa yo ap pran strateji yon fason erè yo ke yo konn fè ebyen pou sa pa repete la piske la nap gade evidaman yo gen kontwòl wout la vrèman men kounya la eske bandi sa yo pap retounen paske malerezman fò nou di lè nèg yo retounen la nou kapab wè depi yè yap kouri la yap pran frap dwon ap tonbe sou tèt yo men kounya la Èske efektivman yo pap retounen, epi sitou yo pap retounen yon fason pli fewòs pou pa atake malere malerèz, paske nou wè se malere malerèz nèg yo souvan ap pran kòm viktim lè polis fin atake yo konsa. Brèf, n ap gade imaj lan la Pradel, ou di apeprè sa fè katran moun yo pat gen aksè a zòn sa? Non, se ke se leta ki pa t gen aksè paske bandi yo se yo menm ki te okipe zòn nan, yo fè pòs peyaj yo, ebyen machin pase men se peye kon rive on lè yo fèmen li, ebyen kounya la se sou kont leta, se leta ki pa t janm kapab pran li pou moun pase la, Ebyen se nèg a ou pa wè bann jèn gason ki avèk zam ebyen nan menm kad dosye sa tou ebyen jan ke nou di w la ebyen gade ti bway sa gen imaj la ebyen misye li menm nan pote boure ebyen lapolis fè sou baz kokorat san ras lan ebyen daprè enfòmasyon nou jwenn ebyen king fire ebyen mesye sa wè e ki kanpe la pantalon l anba dèyè li epi mayo l la ebyen king fire ki se youn nan bandi baz sa li menm li deja ap fè konesans ak bawon ebyen nan moman ebyen misye li menm li pran. Ebyen bwa kale ebyen se imaj sa ke wap gade lè w gade pou wè jèn timoun yo menm yo kriminèl san pitye ebyen pou popilasyon an e depi yo fin fimen pay yo jwenn fanm ebyen yo tonbe fòk mwen di w ke ebyen gen anpil moun kap mande ki kantite bandi ki tonbe gen anpil bandi ki tonbe ebyen gen fanm ki tonbe tou èske se inosan non m panse ke yo menm se nan perimèt la yo te ye paske se e kòm si ke wè si ou dmande baz la pou l refèt ankò wap wè gen anpil jenn gason e piske nou konnen nan sitiyasyon ke peyi a ye leta pa ouvè djòb eben yo menm yo al nan baz la yo jwenn manje yo jwenn fanm ke yo pat nan vi yo ke yo tap kouche epi sa w tande a la eben yo menm yo kenbe zam yo paske nou konnen ke gen anpil anpil jenn yo menm depi yo gen zam yo panse ke yo se mèt e senyè eben si e bandi sa li pa la ankò eben se Imaje Jimmy ke wap gade la ebyen misye pa la ankò gen lòt ki pa la wi men banm montre moun yo e Jimmy m pa konn eske ou gentan fè moun yo ap gade ebyen ti bandi sa ki gen 2 menl kepil nan tèt li ebyen misye rele King Fire ebyen daprè tout dènye enfòmasyon yo ebyen misye li menm li pa la gen lòt bandi ankò e Jimmy ebyen ki pa la ebyen genyen e bandi sa ke nou pral gade nap wè se 2 De mesye sa yo m panse ke moun ki ap gade la se de bandi yo ye ebyen se de bandi e ke yo menm yo ye ebyen sa nou wè ki genyen kwa yo pase sou li a a endike misye li menm yo konfime li pa la ebyen dapre enfòmasyon sa li menm e bandi sa ke wap gade la ebyen li pa la ankò se sòlda kokorat san ras lapolis bay misye vakans pou letènite ebyen jan ke nap gade l e li genyen Ebyen pou lò byen mouchwa wouj li nan kou li ebyen misye pa la, lòt sa li menm nou poko konn ki kote l ye men sa w wè ki gen kwa sou li a di men misye pa la ankò.
Sa nou ap gade la medam mesye se imaj sa yo nèg sa yo absan e y al an vakans brèf e men kounya la mwen espere ke jèn gason k ap ki ki konsyan e ki obsève ki wè kòman ke lòt jèn ga jèn parèy yo ap tonbe ap mouri Mwen espere ke mesye lè nou wè gon gwoup nèg kap vin rele nou kap vin mande nou poun antre nan gang pa okipe yo mesye pa okipe yo paske lavi bandi pa jann dire menm si nèg la pwomèt ke ou pral byen mennen wap byen mennen e sa se pou yon ti tan e m konnen mesye ap tande nou la mesye di jan nou dil la de gras pa okipe pèsòn pa okipe pèsòn kap vin di w Al vin ba yo sipò, vin ede yo, ou konprann, paske la se ou kap viktim pou tèt ou frèm. Jan nap gade la 2 jèn sa yo la, nèg yo pèdi vi yo pou anyen, pou tèt kisa, o non de kiyès, pou ki koz yap goumen ou pa konnen. Pou ki koz yap goumen ou pa konnen. Ebyen se sa nap gade la, ebyen nan moman nap pale la, ebyen mesye sa yo absan. Oye Pradel.
Wi e panse ke ebyen bandi sa yo ebyen se pa gen lòt bagay pou yo se absan ebyen se youn nan yo ki absan sa ki gen kwa ebyen e sou li a ebyen li menm li sanse absan ebyen nan minit ke nap pale w la ebyen nap di w se pa li menm sèlman gen anpil jèn anpil ti mesye ki konn sou wout la ebyen mete absan pou yo gen anpil e nan medam yo tou paske nou konnen ke se lajan kap bay medam yo menm yo pa bezwen konn afè moun.

Paske nou diw ke latibonit paka kòmsi kreye tout gang sa yo. Yon ekip jèn gason pi lwen nèg sa yo ale. Genyen ladan yo ki pa menm rive sendomeng. Kote ki pi lwen nèg yo rive nan vi yo genyen se pòtoprens. Sa vle di ke se pa posib pou nèg sa yo gen tout gwo zam sa nan men yo. Kounya la nou wè gon tandans, tandans lan se sak plis enkyetan se jèn fanm. jèn fanm ki deside antre tèt yo nan zafè sa, sa o dela ke nap atake gang, bandi ap tonbe a dwat a goch, men fòk gon prevansyon ki pou fèt medam mesye, fòk gon bagay ki pou fèt a lavni yon fason pou sa pa repete paske la nou di w gen twòp jèn timoun, jèn fanm spesyalman o dela de jèn mesye yo, ki rantre nan koze gang sa, sa fòk gon prevansyon alavni ki dwe fèt pou sa pa repete ankò. E Pradel, wi, jan nou di l, gen twòp jèn demwazèl ki antre nan baay sa. Wi, e m panse ke e jan ke e nou konnen li, ebyen se anpil jèn fanm, ebyen yo menm yo pa gen lechwa se rantre ke yo menm yo antre ebyen e nan e gang nan kote ke yo menm yo al jwenn ebyen e e mesye yo piske yap byen pran plezi yo ebyen fòk nou di w ke e Jimmy gen anpil bandi savyen tou e n konnen ke yo menm yo toujou al pran ti plezi yo gen anpil nan yo k pa la ankò gen anpil nan yo e ki pa la ebyen jodi a ebyen Bendji ebyen anpil enfòmasyon se kache l kache misye te gen on kote e li menm li te ale pou l te fè baz ebyen misye di. gen cha ki frape l, gen dwòn ki frape nan zòn nan, fòk genyen tou, nan mitan yo genyen k ap bay lapolis enfòmasyon tou paske gen de moun ki rantre nan baz la, li fin fè kòb li a, gen nan yo ki yo menm ki ap kolabore tou pou yo kapab kraze baz la. Se jan ke n konnen ni, depi ke ou la, w ap batay, gen kòb, ou ap manje pou kont ou, lòt nèg yo menm ki pa ka jwenn gwo kòb la tou, Ebyen ap rive yon lè depi yo jwenn kòb ke yap eseye ebyen kraze w tou ebyen m panse ke se sa ke yo menm yo fè la ebyen fòk nou di w ke ebyen gen anpil bandi gen anpil ebyen chen tou ebyen ki yo menm ki ap viv kote ke lèm di chen ap viv nou konnen ke se pa sa nou ta sipoze ebyen swete men. Medam sa yo se yo menm ki renmen plezi Non sèlman yo renmen plezi men kounya la youn nan pwoblèm ki genyen se paske se se se se demwazèl sa yo yo pran yo yo fè ap fè manje se yo menm kap fè manje pou baz se yo menm kap fè DJ pou baz kap fè baz epi yap fè lòt bagay tou malerezman nou konprann sam vle di men lè w tande ke jisteman ebyen se yo menm se yo kap trese cheve mesye sa yo kap fè manje pou yo men nou menm pèsonèlman mwen menm m pa pran plezi nan di w ke moun jèn gason ap mouri ou pa men senpleman E bagay la trè grav, m panse fòk gon bagay ki fèt an prese prese. E Salomon nap salyew nou wè nou genlè pèdi Pradel e nap salyew Salomon. La polis enben ki finalman deside pou kapab elimine oubyen kwape, stope enben nap pale malfwa e bandi kokorat san aso yo menm e a chak fwa lide yo di yo yo fè masak enben nan depatman latibonit lan e depi kèk tan Enben moun ap mande sekou apre plizyè masak ke nèg yo yo menm yo fè nan depatman Latibonit nan, nan Lyankou, nan Savyen e poukwa pa nan Ti Rivyè de Latibonit, boule kay e boule kay moun, tiye moun, boule moun, ravaje jaden moun yo e yo menm yo menm mete dife nan kay moun yo. Enben nou kapab di se yon mas yo fè enben depi kèk tan moun nan depatman Latibonit nan tap monte avèk Bandi kokorat san ras ke yo toujou di, enben kòm gwo sponsor ke yo gen se Youri Latortue, enben jodi a tou san nou bliye bandi, enben baz gang Grip, enben yo menm ki met tèt yo ansanm pou yo fini avèk depatman Latibonit lan, nou konnen youn nan depatman ki pwodwi anpil anpil diri, lè lòske nou rive nan mwa sa moun ap di yo pral manje patat 6 Janvye, Enben la ankò Diminwèl lapolis yon lòt fwa ankò ki detèmine pou l kwape, chase enben bandi enben k ap viv nan zòn Latibonit. Lè sa bon, fòk nou di li bon men m swete ke lapolis kontinye avèk mòd operasyon sa pou yo va kanpe dekwa pou moun nan depatman Latibonit nan peyizan yo Yo menm yo kapab rale yon souf fas avèk malfwa sa yo nan depatman Latibonit Jimmy. Wi Salomon nou tap dil wi gen anpil moun ki anba live la la m wè ke tout moun pa non pa gen moun ki pral pale pou bandi la vòlè sa yo spesyalman nan latibonit se nèg sa yo k pi mechan se yo k pi mechan e non sèlman gen yon nivo mechanste yon kriyote ke yo lakay nèg sa yo paka konprann ou wè yo menm antre nan jaden malere malerèz met dife nan jaden moun fè popilasyon an abi. Men kounye a la jan nou di l la, nou espere ke efektivman se pa show off, paske m panse nèg yo fè ase show off konsa. Hein, pask chak fwa yo fè show off, nou wè kiyès ki peye l, se popilasyon an k peye l. Mwen espere ke apati de operasyon swadizan y ap fè la, omwen y ap rete sou lè lye, paske m wè gen anpil moun ki di efektivman yo pa gen pwoblèm ak sa non, men pou konbyen tan? Se sa m ap gade anba live la, pou konbyen tan èske efektivman mesye yo ap rete sou lè lye, yon fason ebyen pou mesye sa yo pa retounen paske ou ta di ou ta di se lè lapli ap tonbe lè lapli ap tonbe yo pa mesye sa yo pa vle lapli dlo tonbe sou yo yo gentan kouri kache yal kache yal kache epi depi ou ta tande lapolis pou pa di mesye FADH yo ta tounen e epi yo yo reparèt tèt yo ebyen jan nou dil medam mesye la E mwen menm, lè nou pale de sa medam mesye, m konnen gen anpil moun, anpil moun ki viktim anba men mesye sa yo, lè y ap tande bagay sa yo, gen moun depi w pale de bandi senpleman l twomatize, pa rapò ak krim nèg sa yo fè sou yo. Eseye rejwenn Pradel pou nou Salomon, si posib, nou wè nou pèdi Pradel, nou pa konn si se sinyal la, men eseye rejwenn li pou nou. E ann atandan medam mesye, bon, jan n tande l la, E nou te oblije kòmsi omwen avize w men sa k ap pase, men sa pa vle di ke, sa pa vle di ke tout è fini, e se senpleman yon kòmansman. Èske, paske nou konn, nou wè konn gen yon tandans tou wi, pafwa yo bon yon ti bagay, epi yo kite l. Mwen, men sa m renmen nan, nan, nan e swadizan operasyon sa a k ap mennen la. Nou te di l, piske Latibonit, Latibonit li pi fasil pou, pou, pou fè travay la. Oke? Menm si nou pa de pwofesyonèl, pa bliye Latibonit, Ou pa jwenn tout moun, prezanp, nèg kokorat san ras sa yo. Li pi fasil pou lage dwon. Menm lè nou menm nou pa kanpe nan kesyon dèyè dwon non. Men dwon nan li pi fasil pèske nou wè nèg sa yo se nan rak bwa yo kache. Etan done yo kache nan rak bwa, li pi fasil pou ta lage dwon sou tèt yo pou evite twòp domaj e si w ta fè l Pòtoprens, Pòtoprens malerezman pa gen posibilite pou lage dwon e e san ke l pa fè viktim. Pradel, nou pale de dwon tou, dwon ap tonbe tankou grenn lapli e e aktyèlman.
Wi e fòk mwen diw ke depi maten la se anpil drone kap tonbe ebyen imaj sa Jimmy ke nou pral gade la ebyen se nou pral montre moun yo kòman ke yo te arive debloke wout la ebyen kokorat san ras kontinye gen ti bagay nan men li ebyen maten dimanch 24 me a lapolis rive debloke wout Gonayiv la Ebyen nan nivo lakwa peris men anpil moun di ke piga pèsòn kouri pote tèt ou an ale ebyen malgre sikilasyon an sanble ap fèt nòmalman ebyen paske nou konnen kiyès ki malandren sa yo ebyen gwo chèf yo al kache savyen yo kite pil enpav yo nan lari a pou yo kapab mouri yo tèlman enbesil tou ebyen poukisa yo pa tou pwofite vide bal sou vòlè ki al kache au niveau de Savien ebyen ann gade imaj sa Jimmy ebyen ti imaj sa ki ap montre w kòman ke yo arive ebyen debloke ebyen wout nasyonal la ki li menm gen plis pase 10 jou li te arive bloke ebyen kote ke malgre ke bandi yo menm yo tap mete strateji ebyen leta li menm li te tou kenbe strateji yo te bloke nèt ebyen nap di w ke aktyèlman la ebyen se leta ebyen depi plis pase 3 a 4 lane leta resi okipe wout nasyonal nimewo 1 an enben pou moun ki pale Gonayiv yo Jimmy.
E pandan mwen menm m wè sa se vrèman a felisite e nòmalman mwen m ta swete ke sa k fèt jodi a la e ta kenbe E nou pa swete ke, paske a mèt repriz nou konn tande lapolis, enben e poukwa pa otorite yo, yo rekipere on teritwa apre nonb de tan, ou pral wè yo pral pèdi teritwa sa. M swete ke jodi a la, enben avèk kout men sa lapolis ap bay o nivo de wout nasyonal la, la zòn nan kwa peris, epi pou kontinye desann, mwen m swete ke lapolis ap konsolide espas sa e pou wè kòman pèmèt popilasyon kapab tounen lakay li e pou wè kòman moun yo yo kapab viv nan trankilite yo. Se swè pa anpil Ayisyen e mwen di mi n ap kontinye ankouraje jefò lapolis ap fè pou wè kòman yo kapab konbat enben fenomèn sa men nou ap di pou konbat fenomèn sa fò n pa bliye gang ak kravat yo yo menm ki kontinye ap alimante ensekirite a dekwa pou yo toujou kontinye enben fè kapital yo men n ap mande avèk lajistis tou pou yo menm kòmanse mare ansanm de zèpèyis kap bay zam pou kontinye tiye popilasyon nan Palo e Pwadèt. Zòn sa a depi plis 4 tran e bandi yo menm se yo menm ki te genyen kontwòl li e nap di w ke jodi a la nap di w gras ansanm avèk gwo efò sa nou kòmanse repran kontwòl zòn sila. Enfòmasyon yo menm ki sanse ap ebyen pale la ebyen nap di w ke genyen operasyon yo ki yo menm ki ap kontinye malgre ke nan minit ke nap pale w la gen anpil lapli ki ap tonbe ebyen nap di w ke sa pa anpeche ke ebyen yo menm yo ap pran ebyen nap di w ke flash flash gen yon gwoup 400 sòlda fòs lame dayiti ki deja manche zam yo ebyen valiz nan do pou pran direksyon latibonit ebyen operasyon latranblay la li menm li lanse kò e dwon kamikaz mèsenè Task Force ebyen sèmante fòk yo fini ak gang yo avan jwen an ebyen wout nasyonal nimewo 1 an debloke fòs lame dayiti li menm li pral konsolide wout lakwa peris la ebyen jan ke nou te mande li e Jimmy ebyen lame a yo sanble Li nan wout la nou kapab genyen ebyen mesye yo ebyen piske genyen e kote plen kote m panse ke espas sa yo a chak fwa lè yo pran yo yo pa dwe kite yo ebyen se lame dayiti ki liyenm ki ap vin la ebyen jan ke nou di w li ebyen se ta bè e yon bèl bagay djimi ebyen pou n ta genyen prè de e 400 sòlda Fòs Lame Dayiti, ebyen yo menm yo ta vini nan zòn Lakwa Peris, ebyen pou ke leta li menm tou kenbe li, epi jan ke nou di w li se direksyon Machan. Ebyen Jimmy, fòk mwen di w ke genyen yon fenomèn ke moun yo pa. Wi, n ap avanse, n ap avanse, ebyen nan menm kad enfòmasyon yo, ebyen e fòk mwen reprann pou nou ankò, ebyen n ap di w ke genyen yon gwoup 400 sòlda Fòs Lame Dayiti ki deja manche zam yo, valiz nan do, tou pran direksyon Latibonit operasyon Latranblay a ki li menm ki lanse dwòn kamikaz, mèsenè, task fòs yo sèmante ebyen fòk yo fini ak gang yo avan jwen an ebyen wout nasyonal nimewo 1 an debloke lame dayiti pral konsolide wout la kwaperis la ebyen bravo sa monchè m gen kèk tan ke nou menm nou pa arive monte ebyen e dirèkteman ebyen nou ap avanse toujou ebyen nan enfòmasyon ki ap tonbe la ebyen n ap di w ke Se gang gang gang gang yo ap tonbe seryezman la ebyen Jimmy ebyen se konfime ebyen gen yon gwo bandi la k tonbe la ebyen bandi sa li menm ki toujou ap bay pwoblèm ebyen se konfime ebyen Jimmy ou gen imaj ebyen bandi sa se konfime ti machan tonbe ebyen li pa leve ebyen kokorat san ras ebyen fèk kare ap pran frap gen 2 mòg nan Machen Desalin pa gen kote ankò pou resevwa kadav bandi E se anba anpil presyon pou direktè yo pran kadav bandi yo. Eben wi, e n konnen ke se o nivo de Machan, e se la ke, bon, yo blije reziyen yo, e direktè mòg la oblije pa ka, pa ka di anyen ankò. Eben, m panse ke la, e Leta li menm li sipoze degaje l pou l rantre Machan, eben pou n al nan mòg la. Paske bandi sa yo nou pa ka mete yo ap glase, Bandi sa yo se mete yon tou lage gaz sou yo ebyen m panse ke yo fè anpil moun abi ebyen jan ke nap gade ebyen bandi sa a son gwo kriminèl ebyen m panse ke misye rele ti machan ebyen nap di ke e wi se konfime ti machan tonbe li pa leve ankò se kokorat ebyen e san ras ki li menm ki e pran frap la e e Jimmy e Salomon. Antouka e nap tann toujou medam mesye nou oblije prudan sitou nan kesyon bay bandi k tonbe ou pa nou oblije trè prudan men m panse ke latibonit mesye latibonit se premye kote pou netwayaj lan fèt mesye ann dakò medam mesye tout moun ki la annou fini avèk latibonit pou mwen m ta si m mesye m met tout fòs yo nan latibonit nèt. tout fòs yo mete yo nan latibonit fin kraze gang ki nan latibonit epi epi pou n atake pòtoprens paske nou konnen pòtoprens li pi difisil yo plis nan pòtoprens ebyen si nou menm n konsantre nou nan latibonit la epi de latibonit epi pa la swit omwen nou gentan nou geda di omwen nou fè yon premye viktwa yon gwo viktwa pou latibonit la wi pradel.
Wi Jimmy, e sa w di a se yon bèl bagay li ye, m panse ke se sa, depi yo fin debloke latibonit epi yap pran monwi epi epi kounya yo pral pran e Jeff Canard m panse ke se sa pou yo fè epi apre sa nap rantre nap kwaze pòtoprens epi de pòtoprens pou nou ale pran e gran sid la ebyen m panse ke se sa e pou ke yo menm yo fè ebyen jodi a la nou panse ke tout moun nèt ebyen yo menm se bezwen yo bezwen pou e kapab genyen e sa ke n ta rele yon lapè paske moun bouke ansanm avèk bandi sa yo ebyen pandan se tan tou ebyen gen anpil moun ki mande avèk ebyen popilasyon an e pou yo menm yo e e degaje yo prepare sa n ta rele e e e e e manchèt yo ebyen fòk mwen di w ke e Jimmy nan bagay gang nan nou vin gen yon bagay ke n konprann E biznisman yo, nèg sektè prive boujwa yo, yo renmen lè wout yo bloke paske yo fè kòb. Yo di w konsa ke depi yo vin a machandiz la yo ogmante li epi yo di w konsa ke wi yo peye gang yo epi men tèl bagay sòtande a yo monte tout bagay yo malgre ke eben leta pa bon men yo retire 25 goud sou gaz la lè pou yo te retire sou li ou tande wi yo pral chanje bagay kalib Eben kounye a leta li menm li di ke eben gaz la li menm yo retire 25 goud ou pa tande pale de sa okontrè menm yo fè moun yo peye plis kòb gon seri de zòn e yo e leta fikse pri a yo menm yo mete plis kòb sou li eben m panse ke yo tou di ke se bandi eben gen anpil nan moun sa yo ki pral fache gen anpil nan moun sa yo tou e ki e pap dakò Ebyen pou ke wout la li menm li arive ebyen debloke la wi e Salomon an atandan ke nap pran kontak la avèk ebyen on moun nan lakwa peris e Salomon ou kapab kontinye ebyen nan menm kad dosye sa yo nan lari a pou fè kò yo epi cha a vin parèt monchè m pa kache di w tout moun sa yo tout bandi sa yo pòte disparu kounye a blende a li menm li toujou nan zòn dekòs la nèg yo fèm anndan si blende a li gen malè li fè de twa jou La fin ap tue neg yo. Paske se kisa yo fe yo mete peyizan yo deyo epi yo menm yo pranl si yo rete la yo paka jwenn dlo yo paka jwenn manje m panse ke tout ap mouri se on pati nan group e bandi kokorat san ras yo ki yo menm kite femen la tandi ke nan minit ke nap pale w la senmak anba dlo eben e anpil la pli ki ap tonbe la yè eben e nou konnen ke m oblije antre nan sa direkteman Jimmy yè nou konnen ke te genyen anpil dega k te fet la eben mezanmi On dezyèm lapli kap tonbe jan m wè lap tonbe la ka gen rèl o nivo de Senmak ka gen anpil moun ki paka antre lakay yo e jodia e Salomon.
E Fadel e m tap di w bay talè a la e sou bitimi m wè ke mwen menm ki ret e ki atire atansyon mwen e nòmalman e ki se e jodia la se te lapolis Nòmalman, sa vle di yo pa sispann ap mennen. Paske ou konnen gen de nèg ki polis yo gen pòs peyaj, gen de nèg ki nan konivans avèk gang nan. Sa vle di ou wè se etranje a ki li menm an, ki pa konnen e gang pouvwa, gang e lapolis, gang k ap travay pou lapolis, gang k ap travay pou pouvwa, gang k ap travay pou Youri Latòti, Ae tout moun ap pran bwa nèt, tout moun ap pran bwa, men pa gen polisye ki kapab rele nèg en lage pye yo la, e sa vle di ou wè Edimi, sa vle di ou wè kesyon gang nan, si se pat gang etatik, ae mwen toujou di nou sa wi, nou gon gang etatik ki la, kòm se yon gang etatik e san leta gang nan pa tap pran jarèt, e san otorite yo gang nan pa tap gen pye, men kòm se otorite yo ki se sponzò gang nan e nou wè Enben, etranje yo menm, yo menm, y ap kontinye avanse nan travay yo. Mwen menm, m panse ke, sa m toujou di, anndan lapolis la, gon netwayaj ki dwe fèt, paske san lapolis, p ap gen gang. E nou ta sou wè gang yo toujou egziste toujou, se gras avèk dè polisye e poukwa pa, wo kòmandman anndan lapolis la. Mwen espere moun Latibonit, omwen, ap rale yon souf dimi. Men pandan ke m ap di moun yo, jodi dimanch lan, e nou pral fè nou vi, n ap fè nou vi tou, Koman sa ap ye la e apre sa? Alè di jodi a nou nan nou la nan kè bagay la gras avèk Pradè la nap bay nou tout dènye enfòmasyon. Sa vle di ou gen enterè pou pataje emisyon an pandan nap pale la paske Pradè li menm li sou lè lye, li sou teren, li menm li gen anpil enfòmasyon kap rive jwenn li la, la ankò Jimmy Oyenmen gen gwos operasyon kap mennen onivo depatman Latibonit lan plis presizeman nan ba Latibonit.